Jodi a, nou pral pale ou de yon maladi ke ou souvan tande, ki souvan ap fè ravaj nan peyi nou, ki se maladi gal. Maladi gal se yon afeksyon kontajyez ki transmèt de moun ak moun. Nan mond lan, gen anviwon 300 milyon de moun ki soufri avèk maladi gal. Maladi gal koze avèk yon parazit ke yo rele Sarcops scabiei hominis ki antre nan kouch sipèfisyèl po a e ki vin loje ladann

Lè ke wap an kontak avèk moun ki gen maladi gal la. Diferan tip de gal, gen gal dè nourison, gal dè jan pwòp, gal pwofuz, gal ipèkeratozik, elatriye. Kounya nou pral pale ou de koz maladi gal, kòman nou kapab fè tretman kont maladi gal e kòman nou kapab pwoteje tèt nou, fanmi nou, peyi nou kont maladi sa.
Maladi gal oubyen gratè nou konn santi sou po yo, de trè souvan, koz yo soti nan yon parazit ke yo rele sarkòm. Donk parazit la li menm se yon yon ti bèt ke ou pa ka wè avèk zye ou ki vin viv anba po, kòmsi prèske lan fas sipèfisyèl la. Li desantre anndan po yo, li al rete la kote ke lap ponn. lèl kòmanse konn lap de tanzantan lap fè pitit lap fè pitit donk sa vin koze yon seri de ti egratinye yon seri de ti bouton kew wè sou po a se sa yo rele gad la donk maladi sa li menm ti bèt sa ki bay maladi sa li kapab viv sèlman lan òganis moun sa vle di menm son parazit li ye li viv o depan de yon lòt èt vivan sa vle di maladi gal li jis tran transmèt de moun avèk moun. Li pa transmèt de moun avèk bèt. Sepandan, genyen de ka espesifik kote ke ou kapab jwenn yon bèt ki genyen sa kòp la sou li e ke ou menm ou atrapel lè sa lap vin ba w maladi gal la. Men bèt la li menm oken sentom avèk siy pap manifeste sou li. Alò, li enpòtan ou aprann pwoteje tèt ou kont maladi sa ki rele gal paske se yon maladi ki pwopaje trè trè rapid. Li trè fasil ke si yon moun lan fanmi w deja genyen maladi sa a, w ap viv lan menm kay avè l, lan menm lojman an, ou lekòl menm kote avè l, li fasil pou w transmèt maladi sa a de trè souvan. Anfèt, sa pa bezwen plis ke 24 è pou yon moun fwote avèk yon moun pou li pran maladi gal la. Donk lan ribrik Sante Lakay sa a, nou pral preskri w yon ekip trètman natirèl ke nou pral fè eksperyans yo avè w pou w kapab trete tèt ou byen fasil lè w tote de maladi gal. Premye trètman nou pral fè se avèk yon sibstans ki ekstrèmeman enpòtan ke yo rele lalwa. Donk lalwa kisa ou fè avèl pou trete maladi gal la? Lè wap trete maladi gal avèk lalwa, ou jis ti aske ou lave kote ke ou santi ti bouton yo kòmanse leve a. Tank wap lave kote ti bouton yo kòmanse leve a wap santi yon ti jan piki. Apresa 30 minit aprè kitel seche. Epi ou koupe lalwa a, ou pase sibstans sa wè k sanble avèk jèl la sou kote a. Donk ou jis pase l sou li konsa, ou kite l fè 30 minit, kite l seche, apre sa lave l, ou mèt lave kote a. Donk apre sa, ou kab refè l ankò 2 a 3 fwa pa jou. To, m garanti w lan mwens ke yon semèn, si sa poko konplike, la lwa ap trete w. Si sa rive ke ou pa genyen a disponibilite la lwa, ou ka fè yon lòt ti demach, yon lòt ti eksperyans ke nou ka montre w, se antre vinèg blan avèk de lo distille. An fèt, avèk yon dlo ki plat. Ou jis pran mwatye lan vinèg la, Ou vide nan yon tas oubyen nan nenpòt resipyan. Anfèt, vwala. Apre sa, ou pran ladan l, ou vide rès mwatye a, ou plen l dlo. Donk, vinèg la gen yon pwopriyete antiseptik ki pèmèt aske bakteri sa a oubyen ti bèt sa ki rele sarkòp la, parazit la, pa reziste lè vinèg la tonbe sou li. Men, si ou aplike vinèg la dirèkteman sou po w san ou pa melanje l avèk de lo, donk sa pral koze ou lòt konplikasyon sou po a. Ou oblije mete mwatye dlo, mwatye vinèg. Donk, apre sa, ou fin lave kote ou wè gal yo kòmanse leve a, ti bouton yo kòmanse leve a, ou tranpe yon ti koton nan kantite vinèg ou te mete avèk dlo a epi ou pase l sou li. Donk, yon ti pwosesis w ap fè 2 a 3 jou lan mwens ke 2 semenn sifi pou trete maladi gad. Konsa tou, si vin gen konplikasyon, ou oblije wè yon medsen ki pou preskri w dè zantibyotik ki pral seche po a, ki pral tiye parazit sa ke yo rele sakòp la ki anba po a, e de manyè aske ou kapab geri osi vit ke posib. Konsa tou, pou anpeche ke konplikasyon yo rive, mwayen prevansif yo se sa ki plis enpòtan, Cheristal Mickelson, dansè di.
Kòman nou kapab fè prevansyon lakay nou si gen moun ki soufri maladi gal sa? Dabò, nou sipoze lave rad tout. Sa ki gen a wè avèk sa moun nan ap itilize, lè n pale de rad, estansil de kwizin tou sa, nou sipoze lave yo avèk dezenfektan antiparazitè. Nou kapab lave yo avèk yon tanperati tou, mete yo sèch avèk yon tanperati prèske de 60 degre. Sa ap ede pou nou elimine jèm ki koz maladi gal la. Dezyèmman, si timoun, si se yon timoun ki konn al abitye al lekòl, nou sipoze, direksyon an sipoze pa kite timoun sa a vin lekòl pandan moman ke l ap soufri avèk maladi gal la, pandan ke l ap pratike ti tretman natirèl sa yo, li sipoze pa vini lekòl. Yon bon ijyèn de vi. Se sa k ap pèmèt nou pa pran maladi gal la e se sa k ap ede nou tou lòske nou gen yon moun ki ap soufri de maladi gal la lakay nou e lè sa a m panse ke sa ap ede nou jwenn pandan ke moun sa li menm li sou tretman nou menm n ap pwoteje tèt pa nou kont maladi gal la.